objektif ou di mwens swa o nivo pèsonèl ou di mwens swa o nivo de antreprenarya ou an gran moun kapab di di kesyon de biznis ekseptè. Sa vle di kèlkeswa diplòm ke ou genyen gen bagay fòk nou nou konnen trè byen gen bagay yo pap janm aprann nou sou ban lekòl e bagay sa yo yo se yon nesesite yo ye pou ou, pou ou menm k ap viv nan vi sa a. Enben, y ap ede w akeri, y ap ede w kiltive, y ap ede w devlope yon seri de karaktè ke w genyen ki ine lakay ou, ke w fèt avèk yo. Men. Ou gen dwa petèt neglije yo kèlke pa, men se de bagay ke w genyen, ke se de bagay ke w ke w fèt avèk yo, ke w inne avèk yo, yo sipoze ret ret lakay ou paske se avèk se de bagay natirèl yo ye. Odela de konpetans teknik ke w ka genyen lakay ou, men nou ka fè w dekouvri. fòs ou, kapasite w e feblès ou e yo ka devlope yo e y ap pèmèt ke w kapab simonte avèk tout pwoblèm ke w genyen k ap sakaje w nan vi a. Se bagay nou dwe envesti nan nou, nou dwe antreprann yo pou nou ka ale de lavan mèdam e mèsye. Epanisman pèksonèl. Li menm l ap pèmèt ke nou kapab reyisi pwofesyonèlman e mwen pral eksplike nou kisa ki devlope, kisa ki devlope lakay nou ou di mens kisa devlopman pèsonèl la li menm kisa li ye. Enben, devlopman pèsonèl la se yon pwosesis k ap dire tout lavi w sou tè sa a. L ap pèmèt ou amelyore konesans ou. L ap pèmèt ke w evalye konpetans ou avèk kalite w. E l ap pèmèt ou menm egzamine objektif ou yo e fikse bi ke w genyen pou w kapab reyalize e l ap pèmèt ke w maksimize potansyèl ke w genyen lakay ou. Li trè enpòtan. pou n chèche devlope lidèchip nou yo, paske kapasite ke nou genyen yo, nou sipoze aprann redui lakay nou sa n te kapab rele strès, anksyete, epi tout bagay sa yo menm y ap ede nou ale de lavan. Enben, gen plizyè teyori kote ke yo eksplike ki ka devlope tout sòt bagay sa m te ka rele de strès,

Langaj vèbal avèk non-vèbal pple kapab kode on sòt de entèraksyon pa avèk lou, pa rapò avèk lòt moun ki antoure nou. E li vin pale nou de yon o yon lòt bagay, yo yon lòt bagay ankò yo rele analiz tranzaksyonèl. Enben, analiz tranzaksyonèl sa a se yon teyori de Pèsonalite, kote ke psikoterapet yo menm yo itilize pou yo kapab chanje pèsonèl yon moun. Men pafwa, nou plis jwenn yo bò kote paran nou. Paran nou yo menm ki genyen responsab pou yo kapab rekonfòte nou, se sa se sa k fè tou yo rele yo pwotektè. Lè yo rele yo pwotektè, sa vle di ke se yo menm ki fè pati de eta nöt la, se yo menm ki fè sa m te ka rele yon tranzisyon antre lanfan, e le paran. Sa vle di ke si ke paran ou fè ou yon bagay ou di mens mete yon bagay nan espri ou pafwa ke ou konn fè vreman yon pati nan vi ou ke ou toujou ap pratike l, ou toujou ap mete l an evidans. Enben, se tout, se sa ou nou te gen pou te ka pataje avèk nou. Nou swete ke ou byen edifye, nou swete ke ou byen gade yo, sa pwomèt ke ou avanse ladanl medam e mesye. Nou, mwen menm e Ronald, Wilguens Ronald ke nou genyen de biznis onlin ke nou vle pataje, nou vle fòme de moun ki ta renmen genyen biznis onlin. Ok. Pou biznis lan, li ou gen dwa genyen kapasite pou fèl, gen moun ki fèt avèk li, gen moun ki. Gen moun, kan il saji de biznis, moun nan li menm li prè, ouzoumen li deja genyen tout, kòman te ka eksplike sa, li deja genyen tout manejmèt, tout sa ke li genyen, tout pwodui ke li chwazi pou li vann, medam e mesye. Enben, nan kontèks sa a, nou menm nou gen fòmasyon ke n ap bay avèk de moun ki vle pran fòmasyon pou l kapab gen yon biznis anliy ki pèmèt ke li kapab gen etid sosyo, ki pèmèt li kapab mete kòb nan pòch li. Enben, fòmasyon sa a se pa yon fòmasyon. ki chè, men la sèl choz nap bezwen volonte moun nan, paske si moun nan pa gen volonte, ou di mwen si moun nan pa gen yon espri kreyatif, moun nan gen dwa peye kòb la pou fòmasyon an e li gen dwa pa atenn avèk objektif ou di mwen rèv, vizyon ke l genyen an. Nou menm se pa kòb fòmasyon ki enterese nou, men sak plis enterese nou se. ide kreyatif moun nan genyen lakay li, si l fè yon biznis anliyn, li konnen ke li ka rantre kòb, menm si ke fòmasyon ke n ap ba li a, se fòmasyon k ap pèmèt ke li anliyn, pa rapò avèk nivo de kreyativite ke l genyen lakay li, antanke, pa rapò avèk lidèchip, antanke antreprenarya, eksetera, kapab, kòman moun nan pral administre, ou di mwens, pwodui ke li pral chwazi pou l mete. nan store ke li pral fè an lin nan, ebyen sa ap pèmèt ke moun nan li menm li kapab atendre avèk objektif nou menm, nou menm se vre ke nap bay moun nan fòmasyon an men se pa kòb fòmasyon ki enterese nou men se lidèchip moun nan, kapasite moun nan genyen pou li menm pou li kapab atendre avèk vizyon l, avèk objektif li, avèk rèv li e se poutèt sa ke mwen te vle pataje avèk nou ide sa ki saji de devlopman pèsonèl, ki saji de. Lidèchip ou di plis ide ke w genyen kòman ke ou kapab avanse, kòman ke ou kapab vann li pa rapò avèk kapasite w ke w genyen. Menm si w pa gen eksperyans nan biznis, enben sa ap ede w omwen avanse, sa ap ede w konkretize de rèv ke w genyen. Mèsi, jan mwen di l lan pa. Ezite Nou ka rele nou ka tekste nou nou ka ekri nou nou ka Nou la pou nou la Fòmasyon yo menm se nou kap bay yo nou yo disponib men sèlman tout moun ki enterese nap fè nou siy epi nou menm nou la pou nou kapab eksplike nou an gou e detay kijan fòmasyon li menm la fè mèsi pa bliye pataje videyo a avèk zanmi w avèk fanmi w ke n ki omwen gen yon ide pou l gen yon biznis online ke l pa konn kisa pou l fè enben Wilguens e Ronald nou 2 a n ap ede moun sa yo menm yo konkretize rèv yo nan fason ke yo vle l la. Mèsi pa bliye pataje videyo a.